Sa ka rive nou ka wèm gen kèk jou ke mwen pa lage video sou chanèl youtube lan, mwen pa lage anyen sou chanèl lan. Ti pwoblèm mwen genyen se ke feyton lanmou fidèl la mwen te bezwen fini men so mwen pa pre ak reyalizatè lan epi anplis tou moun ki ap jwe yo Nou pa rete pri. So se mwen menm ki pwoblèm nan paske m pa vrèman rete pri avè yo. Men m panse feyton sa m pa ka di nou ki jou, ki dat, ki lè n ap jwenn fen an. Paske m panse feyton an vrèman manke m, li vrèman manke m anpil. So m espere ke nou konprann. M poko konn ki lè, ki jou, ki dat fen an ap fèt. Ok. So paske m vrèman m poko konnen m vrèman vrèman okipe pou le moman pou le moman map travay la map travay so map travay m pa vrèman gen tan pou ale jwe feyton an paske nan moman an la Map travay ok. Nan moman an map travay mwen pa gen tan. Mande nou konn pasyans jis m poko konnen so m gon feyton ki ekri la m poko konnen koman pou m choute l la paske vrèman m poko konn koman map fè sa m poko konnen tou si map tou kanpe sou pwojè m menm m pap kanpe sou pwojè m so m kwè nan travay e m vle avanse. Mwen kwè nan travay. Mwen vle avanse. Wè lavi sa, lavi sa depi kwè nan tèt ou e kwè nan travay, wap rive lwen. E wap rive kote ou vle a, ki nenpòt sa ou te vle fè. Wap fèl. Sèlman e si w pa kwè nan travay, si w pa kwè nan travay sa ka rive w pran echèk nan lavi w. Men depi w kwè nan travay, kèlkeswa sa w ta vle fè, wap fèl e wap reyalize rèv ou. Ok. Yo gen moun ki pa kwè nan travay. Se sak fè gen de moun ki pran seri de echèk nan vi yo paske yo pa kwè nan travay. Mwen menm, m kwè nan tèt mwen e m kwè nan travay paske yo ba m di mwen a travay, travay se libète. Travay se libète. Toutotan ke ou jwenn yon opòtinite pou travay, se travay. Paske m ta pral Santiago, m ta fè final feyton an, wè kote yo bay travay sa a, m vin ap travay la la. M tou pa vrèman konprann Santiago a paske m pa ka kite travay la. Sou lòt bò nou konnen travay se libète, travay la li vrèman itil. San travay, san lajan, ou pa anyen. Fòk ou gen lajan pou mete nan pòch ou pou fè yon seri de bagay pou fonksyone, nou konn sa trè byen. Si w pa gen lajan, ou p ap regle anyen ki serye. Donk m oblije rete nan travay la. Kou m gen yon pal de mwa, m ka peye yon moun. Rete pou mwen nan plas mwen epi m ka ale Santiago pou m al filme. But pou le moman, m poko ka deplase paske m apèn ap travay. Ok? E m gen anpil anpil anpil lòt pwojè timoun. Bonjou, n ap nik rete konsa, n ap nik kite konsa. N ap wè tout tout tout tout tout pou jèn yo kòmanse sou pye e. Nap wè kòman sa pral ye tou. Paske mwen gen anpil anpil anpil anpil pwojè. Mwen gen anpil anpil anpil anpil anpil ko tande anpil anpil anpil anpil pwojè ti moun. Mwen va seye pou Bondye kanpe avè nou, pou Bondye ban nou fòs ak kouraj, pou Bondye ban nou fòs ak kouraj. pou n fè sa n ap fè a, pou n pa rate nan wout, pou n rive jis kote nou vle rive a ok timoun so m te vle vin pale avè nou m te vle fè si paske m gen lontan m pa lage anyen sou chanèl la men nou konnen kòman Sitiyasyon an ye, si w vrèman pa gen tan bebe m yo, m pa gen tan, lè m di nou m pa gen tan nou ka panse se blag, nou ka panse se blag, mwen pa gen tan timoun paske imajine nou pou m leve a nevè pou m al travay, prèske vant m pa gen tan fè anyen lakay mwen paske fò m leve a nevè pou m al travay, pou m pran brek a dezè pou m rantre ankò a senkè. 5 è lan pou 8 è ok so vrèman m pa gen tan m pa ka m pa ka m pa ka fè kòmsi m pa ka fè bagay yo a tèt cho paske m pa gen tan vre m pa gen tan m pa gen tan timoun so m ap mande nou vizite chanèl widline nan nou menm ki se fanatik yo menm jan Nou konnen koman bagay la ye nou vizite chanel youtube mwen e pataje l lèm lage yon video nou banm love la ti moun bondye ap beni nou bondye ap beni nou nou banm love la like video a e nou pataje l tou show la vrèman bon la vrèman bon pou mwen show chanel la lè konsa lè konsa. Video a ap rive lwen lap mache al lwen nou konprann video a ap mache lwen lòt moun ap jwenn li men lè ke nou pa abòne nou pa pataje nou pa fè anyen ladann nan so son bobo ok m espere ke nou konprann sa paske nou konn kòman bagay yo ye deja Lavi a o la mò lavi a se konsa l ye lavi a e konsa l ye fòk gen sa tou ok bebe m yo fòk gen sa tou nou mande nou bon ti pasyans n ap jwenn bèl pwojè gen bèl pwojè bèl pwojè sou sou chanèl lan la m poko konnen kilè m ap mete yo deyò men gen bèl pwojè pwojè ki sou chanèl la. So map bat pou m ka gen yon bon ti tan nan travay la. Epi m gen anpil pwojè ak ti moun yon jou map fout nou yon sipriz. Lè m ba nou sipriz sa bon menm menm se jis bon lè jwenn sipriz sa lap m kwè menm lèlmi l ap lèlmi avè m paske m vrèman m vrèman poko konnen paske chanèl mwen an gentan a mil epi k abòne m pa vrèman gen tan pou li. Bon but se yon ni live mpa fè. Saint Just konn toujou ap banm chalè poum fè live timoun men mpa gen tan vre. M gon san dekouraje nan tèt mwen. M mande pou nou franchman nou mèt nou mèt ede Boyé timoun paske m gon san dekouraje nan tèt mwen mpa konprann mwen ditou. Mpa konprann mwen so sèlman Bondye ki konnen. Paske lavi a nenpòt swa fò w pa met Bondye devan se lave men siye atè. Nou wè la kote m fè ti video sa e la kote m fè video a e la map travay la nan bank nan yon bank map travay nan yon bank se la bank lan ye ok m te montre nou konpwoutadòl la deja bon mwen montre nou konpwoutadòl la ankò sa se konpwoutadòl kote map travay la konpwoutadòl map travay la e ladann map travay ok. Timoun, bon, sipriz mwen gen pou nou yo, m poko konnen ki lè, ki dat, ki jou, ki ane, ki mwa, ki semenn. Bon, sipriz yo la, yon lè n ap fete, n ap pran yon sipriz. M espere ke ou menm ki se fanatik Widley, kenbe fèm, pa dekouraje, ede l avanse. Ok? Paske nou konn nan lavi, gen tout echèk ou ka pran lè w.